A ou menm ki fek abone sou chanel la welcome e ou menm ki te toujou la avek nou welcome back. Nan video jodi an nou pwal gen chans pou nou konnen kisa ki fè nou paka pwogrese. Gen de fwa nou konn rete nou konn wè nou gen yon zanmi nou gen yon fanmi ke nou te komanse menm kote avè yo etou gon kote nou rive yo pran devan nou yo ale E sèl nou menm ki rete dèyè, kenenpòt sa nou fè, nou pa janm ka fè pwogrè. So, si w ta renmen konnen kisa k fè sa, m ap envite w pou w rete branche pou w pa ale. Jis avan mwen kòmanse avèk videyo sa, mwen ta renmen remèsye tout moun, tout moun ki te abòne avèk chanèl la pandan semèn nan, tout moun ki te like, tout moun ki te kòmante, e tout moun ki te pataje avèk yon lòt zanmi. So san nou pa tande, let's jump into the. Video! Premye bagay ki fè nou pa janm ka pwogrese se paske nou pa kwè nan tèt nou. Si nou pral fè yon bagay, depi avan nou fè l nou gentan met nan tèt nou ke n ap echwe, of course li p ap fèt. Avan nou fè bagay la se pou nou di wi, m kwè ke m ka fè tèl bagay, m kwè ke si m mete tout fòs mwen ladan l m ap rive. Depi anvan w fè bagay la ou gentan di oh m pa kwè m ap ka fè tèl bagay. Pou di map ka fè tèl bagay m wè tèl moun fèl men eske mwen menm sim fèl eske lap bon non fòw pa mete negativite nan tèt ou ke paske a la minit ou mete negativite a devan se sa kap rive vre fòw ka fè tèt ou konfyans pou di wi mwen pral fè tèl bagay e mwen ap rive. Pozitivite se pi gwo bagay ki genyen nan zafè siksè Fò kwè nan tèt ou e fò pozitif. Dezyèm bagay ki fè nou pa janm ka pwogrese se lè nou ap viv de sa lòt moun genyen. Tankou lè w wè tèl moun gen yon bagay ou di oh m bezwen sa tou. Ou wè moun nan gen machin ou te bezwen gen machin tou. Ou wè moun nan achte yon kay ou te bezwen achte yon kay tou. Non. Li pa dwe konsa. Li toujou bon pou mande moun nan konsèy pou di oh m wè w ap fè pwogrè bagay sa yo kijan w kijan umm ki konsèy ou te ka ban mwen kòmsi pou m ka pwogrese tou bagay sa yo. Men pa al panse Pou chak sa w wè moun nan genyen pou w bezwen fè l tou like. Moun nan te gen rèv pa l, se paske l te gen rèv pa l ki fè l rive kote l ye a. So ou menm ou dwe gen rèv pa w pou w fokis sou rèv pa w la pou w ka reyalize l. Lè w ap viv selon de sa w wè lòt moun ap fè, ou pa gen yon rèv fiks vre. Se kòmsi like tout sa w wè lòt moun ap fè ou te gen foli pou w te fè l tou. Si moun nan ale l rive l achte yon avyon, kounye a w pral pran tout sa w te genyen pou w al achte yon avyon tou, tandiske se pa sa w te vrèman bezwen vre. Sa vin fè ke ou pa ka fè pwogrè. Twazyèm bagay ki fè w pa janm ka pwogrese se lè ou ap rayi moun pou sa yo posede. Moun nan se anba l te sòti pou l monte anlè tou. Sa vle di la li al lekòl, li mete konesans li deyò, li fè yon seri de bagay, li fè sakrifis pou l rive kote l ye a. So si ou menm ou ap rayi moun nan pou sa, pou kote l rive, pou kou sa l vin ye jodi an, Ou pap janm ka fè pwogrè paske wap rete wap domine de sa moun nan, de pwogrè moun nan ap fè epi tou wap bliye tèt paw. Ou pa dwe rayi moun pou sa yo genyen, pou sa yo posede. Katriyèm bagay ki fè w pa janm ka pwogrese, se lè ou kè de sa moun ap di de ou. Se lè ou pè kritik, se lè ou pa renmen lè moun pale w mal, se lè ou pa renmen lè moun di yon seri de bagay de ou. Pa bliye ke nap viv nan yon sosyete, m toujou di nou sa, nap viv nan yon sosyete kote moun. pa bezwen rekonèt ou, moun pa bezwen zanmi w, moun pa bezwen konn ki jan de vi w ap mennen pou yo kritike w. Si w kite kritik sa yo ap antre nan tèt ou, ou pa p janm ka fè pwogrè. Paske ou fè byen, y ap kritike w. Ou fè mal, y ap kritike w pi rèd. Se ou ki pou mete tèt ou an plas, pou w konnen sa w bezwen, Pou w gen yon plan e pou w reyalize l. Si w ap kite sa moun ap di de ou pote w ale, ou pa p janm avanse, ou pa p janm fè pwogrè, paske w ap jis rete la. Lè moun se sa yo vini pou yo fè menm. W ap wè tout moun pase sou yo la, y ap rete la, yo pa p janm fè pwogrè, paske se sa yo vin fè, yo vin kritike moun. So pa janm kite kritik, pale anpil, pale mal, Fò w pa reyalize sa w gen pou reyalize. Senkyèm bagay ki fè w pa janm ka fè pwogrè ankò se lè ou pa konnen sa ou vle. Si w pa konnen sa ou vle, w ap leve w pral travay chak jou, chak jou, chak jou, w ap save money se vre, men ou pap janm ka regle anyen avèk kòb la paske w pa konnen sa w vle. M tap ankouraje w si w se yon moun konsa ke chak jou chak jou wap leve ou pral travay ou pral travay ou pral travay wap met man wap met lajan labank wap travay san sès e w pa konn kisa w vle regle avèk kòb la chita fon poze e panse panse ak yon bagay ke ou vle reyalize nan vi sa paske si w rete wap travay san sès san sès ou pa janm panse avèk yon bagay ke ou vle akonpli nan vi an Ou pap ka fè pwogrè. Ou ap gen lajan se vre men ou ap toujou rete menm kote a. Se swa se yon kay ou bezwen achte, se swa se yon lòt state ou bezwen al rete, se swa kenenpòt sa l ta ye a but avan ou kòmanse travay travay chak jou chak jou chak jou a make sure ke ou konnen kisa w vle regle avèk kòb sa. Li bon se vre pou w save men si w pa regle anyen avèk kòb la se kòmsi ou pa t Ou pat bezwen al travay. Pa jis rete ap travay ap save ap save ap save san ou pa gen yon ti bout tè sere yon kote san ou pa gen yon souvni de lajan sa de travay sa wap pede travay chak jou a. Sizyèm bagay ki fè w pa janm ka fè pwogrè ankò se lè ou pran kòb ou wap gaspiye l san bezwen. Mwen menm m ka pale pou tèt mwen, m se yon moun ki renmen bagay rad, Sandal baz oh m renmen yo anpil so nenpòt kòb ou wèm gen nan kisa wap wèm lagel se sandal, rad, bagay sa paske m toujou renmen abiye fre m toujou m se yon moun ki renmen fashion bagay sa yo lèw bezwen akonpli yon bagay nan lavi sa ou pa gaspiye kòb ou nan sak pa itil ou anyen nan sak pap itil ou anyen yes rad la enpòtan tou sandal la enpòtan but li tap bon si w ta ralanti sou sa ou pa tèlman bezwen yo paske m pa konn si se fi konsa Men, nou pa janm ka satisfè ni a rad, ni a sandal, ni a valiz, bagay sa yo nou pa janm ka satisfè avè yo. M te mèt pa gen kote pou m mete yo, fò m, depi m sòti, m antre nan yon store, m wè yon bagay m renmen, m pa ka pa vini avè l. So gen de fwa, fò nou ka limite tèt nou nan yon seri de bagay. Paske tout kòb sa yo nap gaspiye nan sandal, nan valiz la, li tap regle yon pi gwo bagay ke sa. So make sure nou aprann kòman pou nou jere lajan nou, pou nou pa gaspiye l nan bagay ke nou pa bezwen. Pito nou save li, e pito an aprann a konnen kisa pou n fè ak kòb la, tan pou nap gaspiye l, gaspiye l san bezwen. Setyèm bagay ki fè w pa janm ka pwogrese ankò, se lè w bay vag twò fasil. Mwen rankontre plizyè moun konsa nan lavi m, kote ke yo bezwen ke tout sa pou yap fè pou l pase konsa. Yo kòmanse avèk tèl bagay, yo kòmanse avèk yon pwojè kounya konsa pou l pase, yo pa bezwen tann, yo pa vle pou bagay la pran tan, se jis ke yo kòmanse avèk bagay la kounya, kounya yo bezwen tout bagay regle. Si se yon mantalite konsa w genyen, ou pap janm ka fè pwogrè paske a la minit ke bagay la pa pase vit jan w vle l pase a, w ap bay vag e sa pa bon ditou. Fò w aprann gen pasyans paske se pa tout bagay ki vini fasil. Fò w ka pasyan. Fò w pasyan a yon seri de bagay pou yo ka rive. So si nou bezwen pwogrese tout bon vre fò nou aprann gen pasyans lakay nou. Setyèm bagay pou nou fè si nou ta renmen pwogrese se aprann de erè nou te fè deja. Si nou te gen yon plan ke nou t ap travay sou li epitou nou fè yon erè nou echwe ladan l, Pa jis pran sa a la lejè. Se pou nou chita, pou nou etidye ka a e pou lè nou ap rekòmanse a zewo ankò pou nou pa fè menm erè ke nou te fè avan yo. Si chak lè ou fè yon erè ou jis kite sa pase konsa, lè w rekòmanse, guess what? Ou ap refè menm erè yo ankò e ou p ap janm ka fè pwogrè jan pou w ta fè pwogrè a. Lè ou fè yon erè, Se pou ou anbrase erè sa a, ou etidye ka a, epi ou ka konnen kisa pou fè lè w rekòmanse a zewo ankò. Nevyèm bagay ki fè nou pa janm ka fè pwogrè ankò se lè nou kite fyète nou pote nou ale. Tankou la nou pa p poze kesyon, si nou gen yon bagay nou pa konprann, si yon bagay nou wè nou pa ka fè l nou pa pral poze yon lòt moun ki rive deja, nou pa pral poze moun nan kesyon. Menm nenpòt bagay la m curious anpil nenpòt bagay la depim wè gon moun kap fè yon bagay like m anvi aprann de sa lap fè a tou map poze kesyon of course map poze kesyon like fòw poze kesyon lèw poze kesyon an moun nan ap edew a yon seri de bagay e gen de erè moun nan te fè lap diw kòman pou pase pou pa fè erè sa yo tou so si w rete la ou rete la oh m pa pral poze yon tèl kesyon non mwen menm Oh talè lap vin pran pòz li se chèf li sid sim ka vin pozel kesyon lap vin panse ke son moun enpòtan li ye non fò nou pa gen mantalite sa ok si gon moun nou wè moun nan ap avanse e si nou bezwen fè pwogrè tou se avèk moun sa pou nou kole pou nou mande moun nan konsèy pou moun nan ka di nou ki kotel te pase poul te fè yon seri de bagay Ok pa mete tèt nou wo pa panse ke si nou al mande yon moun konsèy se desann nap desann tèt nou konsa nan ou mande yon konsèy sa pa vle di ke se chen wap fè nan pye moun nan pou sa se tèt ou wap desann non o kontrè se e tèt paw wap ede fò nou pa pè mande konsèy. Dizyèm e dènye rezon ki fè nou pa janm ka fè pwogrè se paske nou pa mete Bondye nan afè nou yes si ou pa mete Bondye nan afè nou 95 pou san chans bagay la pa regle. M pwomèt ou ke si w gen yon plan, ou gen yon bagay ou vle reyalize, ou met Bondye avan, ou priye, pa gen pa regle. Sa a, m fè eksperyans pa m avèk Bondye e m konnen sa m ap di an. Si gon bagay, map repetel pou nou, si gen yon bagay ou vle akonpli, se swa se pou rès ane a, oubyen nan ane ki gen pou vini yo, priye, mete Bondye avan e kwèm si w vle. Pa gen pa regle pitit. Mete fè Bondye konfyans, mete Bondye a leprèv e tou m pwomèt ou ke bagay ou ap mache konsa. Anpil moun fè erè sa yo toujou annik kouri al fè afè pa yo san yo pa mete Bondye o kouran. Like Bondye gentan konnen sa w ap regle a but li toujou bon pou di Bondye m gen tèl bagay m vle regle men m lage pwojè a nan men w ke ta volonte swa fèt. Si l bon pou mwen Ke li fèt. Si l pa bon pou mwen tou, ke ta volonte swa fèt. Epitou n ap wè. Benediksyon ap lage sou nou konsa, konsa, konsa. Ok, fè Bondye konfyans, mete Bondye nan afè nou, epitou pou n wè kijan bagay nou ap regle. Ok zanmi m yo, se te tout bagay ke m te gen pou nou jodi an. Mwen espere ke videyo sa te fè nou plezi. Si w poko abòne avèk chanèl la, m ap envite w fè sa kounya. Se gratis, ou p ap peye yon goud pou sa. Mwen remèsye w pou ti tan sa w te ban m nan tan w e mwen ba w randevou pou pwochèn videyo.